La a, kounye a, n ap avanse toujou avèk kolan. N ap eseye le plis ke nou kapab pou nou kontinye suiv diferan pwen ke nou te bay nan silabis lan. La a, kounye a, nou pral gade ansanm dezyèm chapit kou lan. Donk, fòk nou di nan chak chapit yo, gen yon ansanm de pwen n ap gade nan silabis lan ke n ap epwize nan chak chapit yo. Donk, la a, kounye a, nou pral gade ansanm. Rekòmandasyon alimantè nou. Kisa yon moun ta sipoze pran regilyèman e kisa l pa dwe pran e nou ap plis aksantye tou sou ti bebe yo oubyen adolesan yo. Donk e jeneralman n ap kòmanse pou nou di ke. Chak tan yon nouvo ne oubyen yon jèn anfan ap kòmanse ap aprann pou l manje, fòk nou menm ki paran, nou menm ki paran pwòch oubyen paran dirèk oubyen imedya, fòk nou toujou sipèvize timoun nan pou nou, oubyen ti bebe a, pou nou kontwole kisa l ap manje. E egalman pou nou kontwole sa n ap manje an se pou se pou evite ke li pa genyen pwoblèm kwasans e egalman pou evite risk detoufeman e di pou pandan l ap manje pou l pa toufe pandan l ap manje paske nou pral wè ke gen seri de aliman ki yo menm gen risk detoufeman sa vle di lè w konsome yo sitou kay ti bebe. adolesan, donk yo genyen tandans pou yo pwovoke etoufeman kay gwoup moun sa yo. Donk, youn nan bagay pou n ta toujou konnen, sè ke timoun yo, yo pa evolye nan menm ritm ak nou. Donk, ritm, pa egzanp, si n ap pale de ritm respiratwa, oubyen frekans respiratwa, oubyen si n ap pale de frekans kadyak, Donk n ap wè ke valè ke e paramèt sa yo, paramèt vital sa yo, vitaux sa yo, yo genyen lakay yon adilt, se pa menm valè, menm paramèt sa yo ap genyen kay yon adolesan oubyen yon ti bebe. Donk nou gon gwoup aliman ke nou pral pale de yo, yo menm yo pwovoke oubyen yo prezante yon gran risk detoufeman. kay timoun spesyalman timoun de mwen de 4 an donk se trè trè trè enpòtan pou nou konnen sa nou menm kap swiv kou lan swa ki paran deja oubyen ki fitye paran pou nou konnen ke timoun ke nou genyen lakay nou an etc li pa gen dwa pran nenpòt ki bagay. E menm lè l ta pran manje sa yo, fòk nou toujou genyen yon sipèvizyon total sou yo. Risk detoufeman, nou genyen legim kri yo, fwi, pen an gwo mòso oubyen antye, yo menm yo kapab pwovoke etoufeman kay timoun. Donk trè trè enpòtan. Legim kwi yo, fwi yo, sèten fwi, oubyen pen an gwo an gwo mòso ou antye, yo kapab pwovoke etoufeman. Donk, pou plis sekirite, lè w ap bay timoun aliman sa yo, pa egzanp, legim kwi an oubyen fwi an, fòk ou rape li. Fòk ou rape legim nan oubyen ou rape fwi an pou timoun nan ka pran l. Ok. ou kwit legim nan poul ka ramoli ase e lè timoun nan ap manje fwi yo fòk ou nwayo fwi an avèk gwo pepe gwo pepe yo spesyalman fòk ou jete yo fòk ou pran le swen pou jete yo pou timoun nan pa gen tandans pou li e konsome sibstans sa yo paske li ka pwovoke etoufeman kay timoun sa. Donk pen an, yo di ke ou sipoze koupe pen an plizyè mòso, an peti mòso, e de pti mòso danviwon de santimèt oubyen 1 a demi santimèt de dyamèt. Fwi ak legim yo, ou sipoze tou pou sèvi ak timoun nan nan yon asyèt oubyen pito ke yon bwochèt. Ok ou byen olye ou bay timoun nan non cure dan li pi enpòtan pou pete fwi an ou koupe li ou mete li non asyèt pou timoun nan konsome gren de rezen fòk ou evite sa tou pou bay timoun yo men si timoun nan ap pranl fòk ou asire w ke li pranl devan w. Paske youn nan bagay, youn nan pli, youn nan mwayen ke w ka itilize pou plis sekirite, ou kapab koupe e, e, e, e grenn rez, e rezen, rezen an an plizyè kan, ok. Epi pandan w ap anlve pepen, pepen an se ti bagay nwa, ti, ti grenn nan anndan l lan, ok.

Donk, donk fòk si timoun nan pa egzanp li pandan wap ba li, pandan li pran yon sibstans envolontèman epi li rive li toufe, youn nan mwayen se kouri jwenn avèk yon pèsonèl medikal le pli vit ke w kapab pou l fè yon bagay yo rele manèv Demlich pou timoun nan. Ok, ou menm tou si w genyen konesans an sekouris pa egzanp, ou kapab fè li, ou pase dèyè ti dèyè ti Endividi an kesyon an timoun spesyalman epi ou konprese sou trache an pou li ekspilse l paske jeneralman sibstans lan li twonpe l vwa olye li fè vwa vwa dijestiv lan l ale nan vwa respiratwa lan li al bloke onivo de la trache. Donk nou toujou ap pale de rekòmandasyon, donk la nap gade sa n pa dwe fè ok, nap gade sa n pa dwe fè e nou toujou ap pale toujou de rekòmandasyon jan nou di an, la nou pral gade ki sibstans kay timoun spesifikman pou pandan wap bay timoun nan gen seri de moun, e pa menm fòseman timoun menm granmoun tou, gen seri de granmoun ki konn genyen alèji avèk seri de aliman donk il ne faut pas en aucun cas pou yon aliman pou li pou w alèji ak li pou w ap amize w pou kontinye pou w kontinye e konsome sibstans sa pou w kontinye konsome sibstans sa paske alèji an li ka genyen konplikasyon li defwa donk yo di ke pou w pran swen yon timoun ki gen yon moun ki gen yon alèji alimantè li egzije yon atansyon ki siplemantè. Donk, sèten fwa yo di si w founi nouriti ak yon timoun nan etablisman ou, asire ke tout pèsonèl, ok, tout moun ki nan antouraj ou oubyen ki kote w ye an, asire w ke yo tout yo okouran de alèji timoun sa a fè oubyen moun sa a fè avèk sibstans kèlkonk lan e kisa pou evite fè pou l pa ekspoze a alèjèn nan. Donk alèjèn nan se kisa li ye? Alèjèn nan se se pwodui ki pral deklanche alèji an. Ok. Fòk ou egalman Patikilyèman, fè atansyon o ak etikèt aliman yo lòske w ap achte nan makèt spesyalman pou w genyen yon ide premyèman de dat dekspirasyon aliman an, pou w genyen tou yon ide tou de konpozan aliman donk spesyalman pou lèjans ki son. ki on de pwoblèm swa d'alèji ou byen ki son pa egzanp asmatik pa egzanp ok ou byen ki gen lòt pwoblèm kèlkonk donk fòk ou toujou konnen ki sibstans ki rantre nan konstitisyon menm pwodwi sa a ke ou achte E li trè konseye, lè w ap manje, pou w toujou manje aliman ki fre, spesyalman pou moun ki gen, ki alèjik yo, pou w manje aliman ki fre e aliman antye. Fòk ou gade tou sou sòs, pa egzanp, fòk ou achte sòs pou konnen dat dekspirasyon li. Fòk ou konnen lè wap fè asezonman pa egzanp sa yo rele sizonnen, sizonnen an nan bon kreyòl ok fòk ou konnen ki sibstans ke wap itilize pou fè fè koze sa yo e yon fason pou pa pou evite ekspoze alèjèn yo ok fòk ou kominike avèk tout Fanmi ou, Pou tout moun ki genyen alèji avèk yon aliman kèlkonk, li ta enteresan pou ou toujou kominike avèk fanmi ou ke w genyen alèji alimantè avèk tèl tip daliman kèlkonk. Poukisa? Se paske tou senpleman, pou moun nan li menm gen seri de ti pa egzanp nou menm nan nan peyi dayiti yon senp ti parantèz gen seri de ti moun li pa manje pa egzanp mayi lèl manje mayi an li gen twoub dijestif epi paran li menm ti aske se mayi li bay ti moun nan sètèn fwa yo menm kale ti moun nan bal gwo kout rigwaz etc poul manje sibstans sa ke ki pa bon ki pa fèl byen oubyen ki bal pwoblèm nan òganis li je te garanti mon ami se touye wap touye timoun nan san w pa menm rann kont poukisa se paske sibstans sa ke wap di ou di o lap fini pa abitye avèl la ou pa konn ki kantite domaj ke lap fè nan òganis li avanl fini pa abitye avèl oubyen ankò li kapab pran sibstans lan. Epi sibstans lan li menm li pwovoke tout sa l pral pwovoke kòm alèji, swa twoub dijestif, vomisman, dyare e otre, epi ou menm menm ou tiye aske timoun lan li manje sa, epi sa w tande a li tonbe, li fon dezidratasyon ekstraselilè, dezidratasyon ekstraselilè a ka menm pwovoke lanmò l, li tonbe an chòk ipovolemik epi l kondwi lanmò l. Fòk ou si timoun lan li oubyen si moun lan li pa. Li di w li gen alèji a tèl sibstans, il ne faut pas en aucun cas pou TH ke fòk li pran sibstans sa a, gen de moun kap di oh estil lap fè etc. Donk se pa byen ditou ditou ditou ok. Donk li entèresan tou pou adolesan an, anfan an, menm ou adilt tou donk. Si timoun al nan lekòl kèlkonk, li enteresan pou diskite avèk antan ke paran, avèk moun ki nan gadri an oubyen avèk pèsonèl ki nan lekòl timoun nan pou di ke timoun mwen an li gen alèji a tèl a tèl aliman. Donk pou an oken ka pou timoun sa pou yo pa wè l ap konsome sibstans lan oubyen ankò pou ti zanmi oubyen m pa konnen pou yo pa fòse l konsome sibstans lan paske nou di sa deja Tout sibstans ke w manje, tout sibstans ke w pran ki ou genyen reyaksyon alèjik ak li, ou pa sipoze pou kontinye pran l paske l ka genyen domaj sou kò w oubyen sou òganism ou. Ok, kòman, kòman, toujou nan rekòmandasyon alimantè, kòman ou kapab pwoteje yon, yon, yon moun oubyen yon timoun espesifikman kont yon. Alèji alimantè kèlkonk, alèji avèk yon sibstans alimantè kèlkonk, kòm, yo di si timoun nan li menm, se ou k ap pran swen l, e ou konnen li gen, li gen yon alèji alimantè ki koni, sa vle di ou konnen ke l gen alèji alimantè lan, ou sipoze pran yon ti tan, oubyen ou sipoze pran yon sèten nonb de mezi, ou sipoze pran yon kantite mezi ki enpòtant, ki kapab pwoteje timoun sa a. Donk, kòman Fòk ou, jan n t ap di talè an, fòk ou lè w ap ale nan sipèmache, w ap achte seri de pwodui pou w vini pou w vin sèvi lakay ou, pou moun lakay ou konsome, fòk ou asire w ke ou byen li etikèt pwodui an, fòk ou asire w ke ou byen li etikèt pwodui an. Fòk ou nan sa w ap achte kòm pwodui, fòk ou mete moun ki lakay ou, fam de travay, fam de menaj, si w gen envite etc. Fòk ou mete yo okouran ke ou genyen tèl moun nan kay lan ki genyen tèl pwoblèm avèk tèl sibstans etc. Donk sibstans sa a, si pa egzanp se yon timoun, donk jeneralman timoun yo yo aji kont Yo aji selon volonte yo, men sètèn fwa kont lojik nòmal sa k ap bon pou yo a. Donk, ou di moun sa yo pou yo evite ekspoze sibstans sa a, pou pa mete li ekspoze pou timoun nan, pou li menm pou l pa pran li, pou li konsome, etsetera. Fòk ou gade fabrikasyon sa sibstans, nou te di sa talè a, sibstans ke timoun nan ap konsome an, ou menm w ap konsome an. Donk, nou di ke fòk ou gade anbalaj, fòk ou gade tou lis lis konpozant ki genyen nan sibstans lan, fòk ou gade non sèlman kisa li genyen kòm kòm kòm aliman de baz e fòk ou gade tou kisa li pa genyen, kisa timoun lan li p ap jwenn tou kòm aliman nan pwodui sa a ke ou achte an. Nou toujou nan rekòmandasyon alimantè. La nou nou pral pale don sou pwen ki toujou ki ase enteresan ki gen otan denpòtans ke kestyon alèji ke nou tap pale an. Donk nou pral pale de pou evite konsomasyon kontaminasyon kwaze. Pou evite kontaminasyon kwaze. Donk sètèn fwa gen seri de seri de kay menm yon fami yon moun konn vin avèk yon yon yon yon yon aliman kèlkonk, sèten, jeneralman l fèt pou pwason, donk moun yo, yon moun gen dwa ale a la kanpay la, epi l vini, li achte pwason an nan o kou de wout, epi l vini nan kay lan, li, li, li, li, li, moun ki ap e, e prepare e, an, sibstans lan, man, a, aliman an, li fè li, li fè pwason epi tout moun manje, li sot, a, tout moun nèt kontamine. spesyalman pou pwason ki kuivre yo, donk tout moun nèt kontamine. Donk yo di ke gen kontaminasyon ki kwaze lòske alèjèn nan li rantre, alèjèn nan, n te di ki sa ki alèjèn nan talè a, alèjèn nan se pwodui, se sibstans ki nan pwodui ki pral kondui avèk reyaksyon alèjik lan. Donk, yo di ke lòske li rantre aksidantèlman an kontak avèk yon pwodui alimantè ki li menm nòmalman pa genyen, ki pa genyen alèjèn. Sa m vle di, se ke si li gendwa difisil pou yon moun pou li, iks oubyen Jan, Jak, Pyè, eksetera, li ta ale alakanpay epi li ale li achte yon, Li achte pwason, kòm nou te renmen pran egzanp talè a, epi apre kèlke tan, tout moun ki manje pwason an, tout moun nèt yo gen dyare, yo gen vomisman, sèten fwa gen genyen nan moun sa yo ki mande pou yo rantre nan sèvis durjans pou yo jwenn yon swen durjans paske tou senpleman pwodui sa a ki te nan pwason an li vin toksik pou òganis li, li bezwen yon swen durjans. Donk. Li toujou enteresan pou pou konnen nan ki milye ou a ou achte pwodwi an. Donk pa egzanp gen seri gen seri de lè konn genyen sitou nan peryòd kote ke peryòd siklonik yo konn genyen anvayisman de pwason nan nan nan nan nan lanmè nan yon zòn biyendetèmine, donk li toujou enteresan pou chèche konnen donk ki tip de pwason oubyen nou espesifikman nan afè pwason an, ki tip de pwason ki ki ke w ap jwenn pa egzanp si w ale Grandans pa egzanp eksetera donk epi pou gen yon ide tou. Nòmalman Ayiti yo pa fè sa ase, men nan peyi ki serye yo, donk yo yo toujou di lòske gen anvayisman de pwason kwivre nan yon zòn, yo toujou di cette zone là il faut éviter de consommer les fruits de mer dans cette zone. Donk lè sa a ou menm ou konnen ki kantite pridans pou w pran pou w evite kontamine parapò a sa.